Isabella. Se yè aprè midi ou sot lave? Radyo ou kòmanse sal anpil wi papa e poutèt sa m'al lave pi souvan kounya a wi. Grann maten sa hein. Pa menm gen fè ay kapab menm, en tou wap gaspiyè savon konsa. Ou konnen jenn gason bò isit yo trè byen. Ou konn kiyès yo ye trè byen. Ou konnen kòman yo ye. Yo pa bezwen, yo pa bezwen wè pou yo pale. Sa vle di depi yo mande w, depi yo mande w renmen ou pa renmen avè yo, y'ap kouri bri sou ou. An, Isabela m sot fè tout zòn sa yo, m chanje bèt yo, m ba yo dlo, poko janm rive lòt bò dlo sa a toujou? Isabela gon pwoblèm ansanm avèk ou? Li di m konsa a. O, im, Isabela e kouche l ap plede kouche avèk mesye sou katye yo wi. M di Isabela k ap plede kouche avèk mesye sou pa, katye yo. M di kote w jwenn avèk bagay sa a? Ou annik wè m nan zòn ou pa rekonèt mwen m ap pase epi w ap di tout bagay sa yo? Mwen menm Bouyon, m di w konsa? Bèt moun ap pèdi nan zòn nan, kote w soti, sitou pou fòm ou ankò. Yo rele m Caonabo. Lè w wè jenn gason ap fè yawe sou 2019, fevriye 2020 yo ka an fè kanaval sou do w wi. Ayisyen parèy nou yo se sa ke n fè. Mezanmi gade 20 goud pout kafe. Mezanmi moun ap mouri konpè ou wè? Ou wè?
Moun ap redi fè kafe, epi tou menm moun yo de moun gen de moun depi yo wè dife limen yo la. Ah Suzanne! Kouman Faustin ye menm? Ou pa nan anyen ansanm avèk Caonabo? Caonabo e zanmi m li ye. M poko renma Caonabo. Awa m tande ou t jeneral zòn nan. Mwen menm matant jeneral zòn. Sak manti ap fè sou mwen. Koman sa ye a Isabela.
Aah e sak fè w di sa. Jodi a pa tout moun konn bay Isabela sa. Apa cheve ap tonbe de jou an jou cheri. Kisa kap pase. Enben ah ou konnen bagay yo cheri. Kòmsi ou pa konnen depi moun ap chòv e 3 bagay ki fè sa. Sou al sou non bagay yo ou mèt di m. Nan ki bagay mwen ye an. Mwen di w konsa papa w chòv. Ou pwal pale aras, chèf ou ap tonbe. Se pa pa se pa jalouzi m di w. E pa jalouzi li ye. M pa jalou ditou non men m pa dakò pèdi w. Pou nou rive marye nou fè fwaye an. Mwen di l li sipoze kenbe tèt li. Li sipoze kenbe tèt li pou l swiv yon liy. L al pran kote w. Oh! Kote m li pran cheri? Nan laj sa a l ap pipi nan kabann toujou. E m fè tout efò avèk li wi. Cheri, men bagay sa e pa laras li pran li tankou m te di w. Kòman pa laras la? Paske ou sonje A 24 ou te kite pise? Cheri banm diw sa fèm te kite pipi a 24 ans se bo yo m te fwèt. Kè konsal mwen te bouyi pou ou. M pa ni jij ni avoka, m pa ni youn ni lòt. Sof ke se Caonabo k di w sa. On lè w ap wè pou kisa m ap mennen ankèt nan zòn nan. Ti banann tou, cheri a m pa manje banann jodi an. Son ti patat m anvi manje.

ki mete m nan eta sa. M rankontre plizyè lòt toupatou nan zòn nan. Se sèl ou menm
m wè ki domine m konsa. Ki sa w gen w ap siveye konsa a? Papa m gen pou l vin chanje bèt la, donk m pa vle pou Seta vin la pou l ta wè mwen. An, e vre?
M pa janm renmen bay manti.
Ou dakò? Tout sa w wè m di w yo la se verite ki rann mwen konsa. M pa kwè w. E bèl pawòl w ap ban mwen la? Ban m di w, ban m di w Izabela. M konnen, m konnen w p ap kwè m. M konnen w p ap kwè m. Paske sa k nan kè m nan, yo toujou di sa k nan kè yanm se kouto k konnen l. Alò, kòm ou p ap ka fann kè m, ou p ap ka pran kè m pou w analize l, ou p ap wè sa m di w la. Izabela, ban m di w. Fò w fon jan pou mwen. Ou pa renmen Kawona boo Izabela?
M pa konnen. M pap ka fè anyen pou ou paske paran m paran m paran m di m ke m twò piti pou m renmen. Lèfini manman m te toujou di m depi m gwo moun k ap pale avè m se lakay mwen pou m mennen m. Ou wè e ou menm ki obstak la? Èske ou panse m ka al lakay ou kounya?
Non papa m ap kouri dèyè w. Ou wè li?
Men li! Pwoblèm nan se ou menm. Pwoblèm nan pa mwen menm ok, li pa mwen.
M pa kwè jan kè m chire la lap ka koud. Ou pa konnen lè yon moun di w li renmen w Isabella? Ou pa konnen lè yon gason di yon fi li renmen l? Ou pa konn renmen moun? E premyè fwa wap e premyè fwa w jwenn yon nèg ki di w li renmen w? Alò si w aksepte e ou pa ka pa aksepte tou. Sa w panse? Ban m zo. Nap ka kwaze demen si Dye ve anba gwo pye bwa? Bò 9 è di maten. Ou pa gen telefòn? Si Mwen ta pran jan. Si papa m pa p la, m ap vini. Men si papa m ap la, m p ap ka vini. A, Izabela, poukisa w ap fè m sa? M ap fè pou si papa m ta vin la, pou l ta wè m ansanm avè w. Si papa m ap soti, m ka fè yon pase kote w. M p ap ka twò rete non. Men si papa m, depi w wè m pa vini, w mèt konn papa m. M ka al fè yon ti kondisyon, m ka al mete w anba pye bwa lòt bò a? Mpa vle pou si papa m ap vini poul ka wèm paske m avèg. Non anben banm al metew anba pye mango a non sa w wè sa w wè an ale non an ale an ale ooh jezi.
Kote ti gason an sa w te pozem kesyon sou li a ou wè kiyès ou. An palan de caonabo.
Wi an palan de caonabo li komsi li te toujou konn ap pase akote li pat janm konn pale de bagay sa yo avèm ou konprann. Oh oh te kwè talè a la m sot kwaze avèk ti gason an Bon kot ti bèf papa m nan nou te kanpe nou tap pale anba a. Caonabo ou lage pawòl nan kòlèt mwen Te kwè ti gason an mande m renmen kareman. Kisa Caonabo mande w renmen M te sispèk sa wi. Men m sonje ke w renmen ansanm avèk Mayoyo. Wi m renmen ansanm avèk Mayoyo men m pa renmen avèk Caonabo Li ap banm pawòl li ap banm pawòl kòmsi mwen menm m ap ba l pawòl tou M pa ta swete ke pou ta renmen avèk Caonabo non. Sa pa Isabella?
Bonswa Tofostin!
Bonswa demwazèl!
Isabella sa w fè la? On ti pale m ap fè avèk Kiara wi papa. On ti pale m ap fè ak Kiara wi papa. Isabella bon m di w, kisa w ap aprann? Hein? Pouki tou yon grenn pwa nan dife a men pwa a prèske boule ou menm ou vin chita la vin vin vin vin fè konesans? M pral lakay, m pral lakay bon e ale m ale m ta prale yo papa. Isabella m ap di w yon pawòl.
Ou wè si w kite m rive lakay anvan w li pa bon pou m avè w non. Papa kote w pral la a? Ou menm pa granmoun ankò?
Oh ou paka dim kote ou prale map di manmanm sa. Isabela ou konnen papaw son moun ki move anpil ale tande lèl rive poul pa masakrew anba kou. Ah pam li poko pral lakay la non e ti bèf la li pral chanje anba a wi. Ah ti bèf la wi. Ebyen ou konnen konsèy mte ka baw mpata swetel baw kou ale nap ale sa lakay ou a tande. Lakay mwen an?
Hee ki lakay e pa nan kay manmanm avèk papam nan ou panse yo touyem. Tèt chaje.
Prefere nou fin pale la, epi talè ma ale paske papa m poko pral lakay la non li menm. Ebyen ok dakò men m pa ta swete pou papa w gen pwoblèm ansanm avèk ou. Non papa m pap, bon li pap li pap gen pwoblèm avè m paske lè l rive lakay la l ap jwenn mwen. Ah ebyen ok, ann ale nou, m la vin tande. Bon m di w non cheri, kounya la ti gason kole l la nan kò m. O o kenbe m nan pale anba la, kenbe m nan pale, pale pale pale. Hey hey ki bagay! Jan w tande a, Mwen map bal pawòl map map brosel bagay map pase akote bagay pou kòmsi poul pa pale de bagay sa avèm ankò men li menm li kole la. Men Isabella map diw yon bagay tou Mayo yo renmen w pa vre? Wi.
M pa ta swete relasyon ou menm ansanm avèk Mayo yo kraze non.
Bon li pap kraze non relasyon mwen menm ak Mayo yo pap kraze non. Ou konnen si w kontinye toujou kontinye pale ansanm avèk Caonabo Mayo yo son nèg ki tèlman jalou relasyon an ka kraze wi ou konn sa. Bon
M fè anpil atansyon wi. M fè anpil atansyon. Wè mwen menm. M Lè se jèn fou yo gon jan pou yo. Ou pa sipoze ap jere 2 nèg alafwa. Mayo yo renmen w anpil. Depi w gen menaj ou pa pran pil tan ap pale ansanm avèk jèn gason. M konprann wi. M konprann. Ou bay twòp priyorite sou ou monche ma cheri. M konprann sa w di a cheri men ou konnen mwen menm li te rele m kòmsi li te wè m ap pase. Mwen pa t panse se te pou sa l te rele m. Mwen pa t panse se te pou sa. M kanpe m ap. Mwen menm konsèy m te ka ba ou. Depi w kanpe Nan pran pawòl nan bouch Caonabo yon lè lap sedwiw Came. Me gason wi liye. Bonm diw cheri, bonm E diw.
pawòl ki mennen pawòl wi Isabella. M konnen wi, m konnen. Bonm diw. Sim ta pranm avèk Caonabo depi jodia m tap pranm avèl paske janl kenbem anba a kòmsi li pa kenbem men kòmsi li kenbem nan pale bagay lap pale pale pale.
Mwen menm ti gason sa menm li pa ras mwen non hein yon ti bèt mwen di depi depi vini poul pran swen bèt la gin gadyen bèt la antòtye hein. Yon bèt nan tòche l kite l konsa. Sa m pa konnen vakabon vakabon l ye. M pa konn sa l ap sòti non. Sinon ti bèt la gentan mèg la wi l pa ba l manje. Sa l ye l rete nan jwèt. Ou konnen bon
m pa pral. Eske Mayo yo pa okouran ke Kawonabo ap pale ansanm avèk ou? Ah!
M pa di l anyen. Men m pa konnen, petèt li ka konnen. Ou pa wè jan m ye, ou pa wè stil mwen? M pa kanpe sou gason, m jis m rete neutre. M pa vle po a boule sou dive a. E m prale wi, nan fin pale, nan fin pale kòkòt, nan pran ankò. Ebyen ok. Dakò pa gen pwoblèm non. Dakò cheri. Salye manman w pou mwen tande. Ebyen ni ou menm tou wi cheri, salye mayoyo pou mwen tou. Dakò cheri, m ale.
Ebyen ok.
E sa k fè nan vòlè yo te touye papa l? Ti bèt la, ti bèf la gentan mèg wi. Li pa bal manje ooh. M konn sa map fè pou li wi. Am pa konn sa lap sòti. Ti bèt la pa manje non. Chache yon ti manje pou ou. Isabella se sèl bagay lap mache fè kounya wi.
Tout gason sou katye yo.
Preske konnen Isabella wi. Kòman sa ou preske.
konn Isabella. Tout gason sou katye yo preske konnen anba jip Isabella. Kisa wap dim la?
Jan w tande a wi. Ah ah manti.
Ah ah manti. Ebyen nou pa fè nouvel nou pa mache? Non gade se se e nan gen. Nou pa gen radyo lakay la non. Gen lè e manti wap fè pou sou pitit.
Nou gen rezon. Manti nap fè sou pitit fi w la? Ebyen lè w e jenn gason lè nap pase nou pa ma kòm e granmoun nou ye nou menm nou plis chita nou nou pa mache mwen menm lè w e map pase jenn gason yo tèlman moute sou do Isabella mwen menm pa konn sa pou m fè m vanse fou tèlman yap